Bonjou, bonswa entènèt. Depandaman de kilè e ki kote wap gade videyo sa. Pa bliye w sou chanèl Moncamel Bon Jan Resèt kap pote bon jan resèt natirèl pou nou. Mwen salye tout fanatik chanèl Moncamel Bon Jan Resèt natirèl la. Nou konnen nou son fanmiy pou chanel la mwen salye nou tout mwen renmen nou tout e mwen toujou ap panse avè nou mwen salye ou menm tou ki apèn parèt sou chanel sa se videyo sa ki pral sijè ki pral fè w abòne ki pral antre w nan fanmiy chanel mò kamèl bon jan resèt la. Nou konnen konsèy mwen toujou pote pou nou e ke fòk nou pirifye tèt nou, limen balèn, jete dlo, jete dlo an triyang, fè resèt nou avèk pirte, itilize engredyan ki pwòp pou nou fè resèt nou yo pou resèt nou ka mache nòmalman. Pa fè resèt nou nan salte, mete kò nou pwòp, espas kote nap fè resèt la fèl pwòp. Itilize de bon egredyan ki achte nan bon kondisyon ki pwòp pou nou fè resèt yo, konsa resèt nou ap mache, nòmalman nap jwenn rezilta. Si tout fwa ou fè yon resèt ou pa jwenn rezilta, swa ke ou pat pirifye ou, ou di mwen ou gen yon pwoblèm pèsonèl. Si tout fwa ke ou gen yon pwoblèm nan bitasyon oubyen ou gen yon anvouteman sou ou ki ap enpeche resèt ou mache, Se sa selman ki ka fè resèt yo pa mache paske nou ba ou de bon resèt kote ke wap ka fè tout bagay ke ou bezwen avè yo depi nou baw li se pou tèl bagay nou baw li konnen ke lap mache li bon pou sa. Mwen renmen nou anpil. Mwen pap bliye poum di nou abòne like videyo yo. Pataje videyo yo pou lòt moun ka jwenn yo. Lèm lage yon videyo gadel jiska la fen pou nou pa pozem de kesyon ki nul. Pa poze m kesyon ki nil. Si nou pa gade video a, nou pap janm ka fè resèt la e l pap janm ka mache paske depi w pa fin gade video a, resèt la pap mache. Sa se sur. Depi se yon bout ou gade, rès la, gen dwa gen yon bagay ke m te bliye di nan kòmansman an, m pral di l nan fen an, epi e ke nou menm nou pa jwenn sa, nou pa, nou pa fè l nan resèt la. Sa vle di, resèt sa pap mache. Ok. Resèt m pote pou nou jodi a, se yon resèt pou moun k ap mache nan nwit. sitou jèn gason yo, sitou moun ki renmen fè pwogram nan nwit yo. Mwen pote resèt sa se pou nou. Yon fason pou nou pwoteje tèt nou lè nap mache nan nwit. Anpil fwa gen lè wap mache nan nwit, wap mache, ou gen de moun lè wap mache ou santi yon bagay dèyè w pafwa ou toujou gen tandans gade dèyè. Sa pa bon, piga nou fè sa. Olye pou w santi, pa egzanp ou santi, gen moun ki konn ap mache ou santi ou ka santi on moun ap pile dèyè pye w, moun ap mache byen fò, gwo bri dèyè w la, olye pou w ta kòmsi ap vire kou vi veye w ap vire tèt ou gade dèyè. Piko denkou ou tounen fas ou. Ou di mwen ou kanpe. Paske li pap bon pou ou si wap siveye vire tèt ou dèyè tounen tèt ou. Men kisa w ap fè. Pa egzanp la wap mache nan nwit men kisa w ap fè. Wap achte yon bwat alimèt. Yon bwat alimèt. Si tout fwa w gen alimèt, alimèt rika a pi bon. Alimèt la alò m pap di rika a. Depi alimèt la tèt lan ou souf lan wouj, li bon. Wap achte bwat alimèt sa a. Kounya wap pran. Bwat alimèt la. W ap ouvri l. Fo pati ki gen souf alimèt yo, tout tèt sa yo bat yon sèl pati nan anndan bwat alimèt la. Kounye a w ap pran nan men w. Ou gendwa pran yo pa 4 grenn, pa 5 grenn. Kounye a, pati souf la, nan souf la, kote w pral pase a, ou pase l nan lang ou, nan saliv ou. Ou pran tout grenn alimèt ki anndan bwat la, ou fè sa avè l. Ou pase nan saliv ou, ou pase nan saliv ou. Lèfini, ou remete l anndan bwat la. Ou pase yo nan saliv ou, apre sa ou remete yo anndan bwat la. Kounya la, lè ou fin fè sa, kounya alimèt sa ou mete l nan valiz ou. Oubyen mete l nan pòch ou pandan ke ou konnen ou pral sòti. Yon valiz ke ou toujou sòti avè l, pa egzanp si w ap sòti leswa oubyen nan yon pòch, yon bagay kèlkonk w ap pote sou ou, ou sòti avè l. Kounya la, pa egzanp wap mache nan nwit ou santi ou gon akonpayman kòmsi ou pa wè sa kap mache dèyè pye la oubyen wap mache ou santi yon bagay ap pile dèyè pye w oubyen wap mache kòmsi ou santi yon souf dèyè do la oubyen ou tande de bri kòmsi ou santi wap tresayi kòmsi nan yon sans. Kisa wap fè ak avèk alimèt sa? Pou moun ki konn fimen, si w gen si w gen sigarèt sou ou, wap pran alimèt ou, pa egzanp si w akonpanye avèk yon moun, E e Fè moun nan osi an sòt ke ou fè moun nan fè silans san moun nan pa pale Psst ou fè moun nan pe bouch li Ou kanpe Ou santi dèyè w lan gen bri ou santi ou gon bagay k ap mache dèyè w gon bagay k ap swiv ou Ou kanpe Pandan w kanpe Ou ou ou ou ou foure men w ou pran yon grenn alimèt ou ouvè abwat alimèt la ou pran yon grenn alimèt Siveye aske ou pa gen yon grenn ki tonbe Pran l avèk swen pran sa m fè sa m ap di w la avèk swen Ou pran yon grenn alimèt Ou pasel kaw. Lè w fin pasel ou pa souflel non. Lè w fin pasel ou pasel kaw. Epi ou sekwel. Ou ka fè tankou ou bare devan men w fè ansòt kòmsi lè w pral limen yon sigarèt ou fè tankou se yon bagay wap limen. Si w gen sigarèt la sou ou ankò mye. Ou fè ou ansòt ou limen sigarèt ou pasel kaw. Epi ou souke grenadmet la atè. Fè ansòt ou soukel poul etèn. Fè ansòt ke ou souke l ke li pa tonbe nan men w tou. Ni pou l ti pwent tèt la pa kase, pa egzanp, pandan l te kòmanse limen. Pa kite l fè anpil tan ap limen tou, lè w fin pase l la, poutèt pou l pa gen yon ti bout ki kase. Epi ou pase l ka w. Epi ou fè tankou w ap limen bagay la. Epi ou souke l dèyè w. Ou fè kòmsi ou tire l. Ou fè, ou fè men w fè jès la, ou fè l etèn epi ou fè kòmsi, ansòt ke ou tire l. Men ou pa tire l vre, ou re-antre grenn alimèt la nan pòch ou oubyen ou re-antre l anndan bwat la, oubyen nan valiz ou. Ou konprann sa m di w lan? Pran sans sa m ap di w la wi. Kounye a, ou pase l. Men, pandan w ap pase grenn alimèt la, pandan w ap pran alimèt la nan valiz la, w ap fè twa pa an avan. Ou, lè w fèk pral pran alimèt la, ou kanpe, ou kanpe pou w kòmanse fè mouvman, epi ou fè twa pa an avan. Ou pase alimèt la.

Ou bouye l. Ou bouye l. E pou l rete pou l ap chèche w, chèche, chèche, chèche pou l jwenn alimèt la. Paske fòs magnetism ou li rete nan alimèt sa. Se kòm si m te ka di w nanm ou rete nan alimèt sa. Pou yo fè w yon bagay, l oblije rete ap chèche pou l jwenn alimèt la. Ou menm, ou prale, wap rive, wap rantre lakay ou. Gen de ti pwoteksyon ke nou bezwen, gen de kou nou bezwen yo pou nou mache, lè nap mache nan nwit pafwa, ou pa soti nan, ou pa soti pou plezi. Ou pa mache nan nwit pou plezi, men tout fwa w angaje, ou bezwen soti, fò gen de kou nan men w kote ke si wap soti pou w ka soti e ke wap rantre lakay ou nòmalman sen e sof. Pa bliye m di w konsa, lè w pa, lè w fin pran alimèt la, ou fè 3 pa an avan, lè w fin fè 3 pa an avan, Kou ou pase a li mèt la, ou di contre toi verbo san di bolias erbo los. Ou pral mèt an sekwe l, fè ansòt ke w jete l, men w pa jete l vre, ou antre a li mèt ou, epi ou repran wout la, kontinye w al lakay ou. Sa se pou moun k ap mache nan nwit. Mwen espere nou tande, nou konprann, nou aplike l jan m di nou an, e ke n ap fè resèt sa a, l ap mache pou nou. Fèl, m toujou di nou map pote 2 bagay pou nou, si nou angaje nan lari pou nou degaje tèt nou. Sa yo se premye swen yo ye. Pa bliye w sou chanèl Moncamel bon jan resèt kap pote bon jan resèt natirèl pou nou, a la pwochèn.